Saba 5 oktòb 2024, se koudèy sou la leson de la semèn ki afiche sou ekran ou, chers internautes, bonsoir.

E apre midi a nou pral eksplore ansanm la leson 2 ki gen pou tit Signe de sa divinite. An atandan ke nou rive nan prezantasyon leson an, nap koube tèt nou pou yon koute priyè. Etènèl, adorable Père des cieux, nou di w mèsi pou lanmou w, pou gras ou. Mèsi pou nouriti spirityèl ke w toujou fè pwovizyon pou nou. Mentnan ke nou pral ansanm eksplore la leson 2, nou mande w asiste nou Senyè. Nou priye w non pas a nou, men o non de ton Fis Jezi. Amen. Signe indicateur du chemin se leson sa ke nou tap etidye soti 28 septanm pou rive 4 oktòb 2024 e leson sa li mete aksan sou mirak Jezi yo selon levanjil Jan li rele yo siy siy sa yo pa jis aksyon eksepsyonèl se manifestasyon pouvwa diven Jezi e yo revele idantite li kòm Mesi e Pitit Bondye a. Levanjil Jan an ekri nan yon bi presi, ede lektè yo kwè ke Jezi se Kris la, Sovè mond nan, e ke atravè lafwa ke nou gen nan li, yo ka jwenn lavi, e referans biblik lan se Jan 20, vèsè 31. Atravè rankont sa yo ke nou jwenn nan resi ke Jan rapòte yo, nou wè egzanp moun ki te reponn avèk lafwa. E egzanp sa yo ap envite nou fè menm bagay la. Etid sa a, li te envite nou depase yon admirasyon sipèfisyèl pou mirak yo, epi li envite nou kiltive lafwa otantik avèk aktif ki kapab transfòme lavi espirityèl nou. Premye siy ke Jan fè eta de li se mirak nan nòs Kana a, ke nou kapab twouve nan Jan 2 soti vèsè premye pou rive vèsè onz. Jezi transfòme dlo an diven pandan yon maryaj, sa ki ilistre wòl li kòm kreyatè ak pouvwayè. Mirak sa li ranfòse lafwa disip yo, pouse yo pou yo rekonèt prezans Bondye nan li. Toutfwa, li enpòtan pou rekonèt ke mirak yo pa t ap pwouve ke Jezi se Mesi a. Gen lòt pwofèt ki te konn fè mirak tou. Mirak yo pa sèlman montre egzistans sinatirèl, ke Bondye se fòs ki dèyè yo, menm Satan ka fè mirak tou. Dezyèm siy ke Jan pale de li a se lè ke Jezi geri pitit yon ofisye. Nou twouve referans biblik la nan Jan 4, soti vèsè 46 pou rive vèsè 54. Jezi geri pitit yon ofisye san ke li pa prezan fizikman. Kisa sa montre? Sa montre ke lafwa ka depase sikonstans yo. Yon ofisye ki pa t gen oken rapò avèk Jezi, men ki kwè, ki gen lafwa ke Jezi ka fè yon bagay pou pitit li ki te mouri an, E dezyèmman, timoun nan pa t la fizikman, men Jezi geri li a distans. Sa pwouve ke Jezi li gen pouvwa sou bagay natirèl, pa egzanp lè l te fè dlo tounen diven, men li gen pouvwa tou sou lavi. E sa envite nou antanke kretyen pou nou kapab mete konfyans nou nan Jezi. Twazyèm siy nan gen pou wè avèk mirak ki te fèt nan pisin Betesda a. Nou kapab li Jan senk, soti vèsè premye pou rive vèsè nèf. Jezi geri yon nonm ki te paralize depi trannsuit lane. Sa montre e sa revele enpòtans lafwa aktif. Mirak sa a mete aksan sou gerizon espirityèl Anplis gerizon fizik, li souliye nesesite pou chèche Jezi, sa ki depase rit yo. Lòt pwen ke otè kesyonè a li abòde okou de semèn nan, se reyaksyon lidè relijye yo devan gerizon ke Jezi te fè yo. Otè a li menm li itilize referans biblik sa pou l kapab pale de pwen sa, ki se Jan 5, soti vèsè 10 pou rive vèsè 16. Onivo de pwen sa, nou pral wè dureté de coeur des leaders religieux, kote ke yo fèmen kè yo a mirak yo, yo fèmen kè yo a verite e yo fèmen kè yo a siy kap prezante devan yo. e yn fwa ke yo gen yon atitid kote ke yo fèmen kè yo se ke yo inyore siy sa yo ke Jan ap pale de yo kisak fè sa se ke kè yo te kowonpi avèk fo kwayans ki di ke mesi a ap vin delivre yo anba dominasyon wòm Lòt bagay ki fè dute kè yo, sè ke yo gen lanmou pou pouvwa, pou pòs. Yo pa t abandone tèt yo bay Bondye. Yo te rete nan yon dimansyon egoyis. Y ap gade pòs yo okipe antanke lidè relijye. Y ap gade pòs ke yo okipe anndan kominote a. e se sa ki fè ke yo menm yo te avèg konsa, se son dè avèg spirityèl, se tout sa ki fè ke yo te rejte verite ki te prezante devan yo. E ben, egzanp sa, se yon avètisman pou nou menm, pou nou kapab rete ouvè a verite, e a travay ke Bondye ap fè, menm lè yo defye atant li. Dènye pwen ke otè a te wè nan etid semèn nan se afimasyon Jezi yo. Premyèman, Jezi defann otorite li pandan l ap afime relasyon inik li avèk Papa a. Nou twouve sa nan Jan 5, soti vèsè 19 pou rive vèsè 30. Dezyèmman, li rele temwen pou valide idantite diven li. Nou kapab li l pou sa Jan 5 soti vèsè 31 pou rive vèsè 39. Sa montre ke kwè nan Jezi, kwè nan li pa jis yon kesyon de mirak, men de rekonesans sou kiyès li ye vrèman. Anfen, nan Jan 5, soti vèsè 40 pou rive vèsè 47, Jezi te montre akizatè li yo ke yo t ap rejte verite a. malgre yo te sipoze swiv lwa Moyiz. Li te fè yo konprann ke kondanasyon yo ap soti nan Moyiz menm, moun yo te fè konfyans pou delivre yo. Tud leson 1 an ban nou plizyè aplikasyon. Premyèman, rekonèt Jezi kòm Mesi. Mirak Jezi yo montre nou ke se li ki Sovè a. e yo envite nou mete lafwa nou nan li. Dezyèm aplikasyon se reponn ak lafwa. Tankou pèsonaj biblik yo ki te kwè, nou envite pou pratike lafwa a nou menm san nou pa wè mirak yo. Twazyèm aplikasyon, evalye lafwa nou. Reflechi sou motivasyon nou genyen pou nou suiv Jezi. Eske se akoz mirak li yo, akoz de sa Jezi ap fè nan lavi nou, ou di mwens se akoz de yon relasyon pèsonèl ke nou gen avèk Jezi? Katriyèm aplikasyon, se pa konte sèlman sou mirak. Konprann ke siy yo pa garanti verite lafwa nou. Lafwa ki vre a, li baze sou relasyon nou avèk Kris la. Lòt aplikasyon, se aprann de egzanp lidè relijye yo, lè ke yo te fèmen kè yo a laverite. Eben, nou ta sipoze rete vijilan devan atitid ki ka fè nou avèg sou verite, tankou sa lidè relijye yo te fè. Lòt aplikasyon toujou, se angajman espirityèl. Aji sou pawòl Jezi a, Se tankou paralitik la, nan obeyi ak mete lafwa nou an pratik. Jezi annik di li pran nat ou leve mache, li pa poze kesyon, li pran nat li, li mache, li leve mache. Sa montre nou dimansyon lafwa pratik, yon fwa ki pragmatik. E dènye aplikasyon ke nou twouve apati de leson sa a, se pou swiv yon lafwa otantik. sètadi evite kontante nou ak konesans teyolojik, se yon soumisyon reyèl avèk Jezi pou nou fè. Aplike rit yo, rityèl yo, se pa sa ki konte vrèman, men se abandone nou a Jezi. An konklizyon, mirak Jezi yo pa sèlman evènman spektakilè, yo se envitasyon pou nou kwè nan li kòm Kris la, Pitit Bondye a. Yo montre nou ke lafwa otantik depase admirasyon pou mirak e li manifeste pa yon relasyon vivan avèk Sovè a. Fason nou reponn ou reyaji a siy sa yo detèmine chemen espirityèl nou. Nou ap priye pou ouvri kè nou bay Bondye. Afime lafwa nou atravè obeyisans ak angajman nou nan yon rechèch aktif laverite. Ansèyman Jezi ak mirak li yo ankouraje nou pou nou vin kretyen ki ap chèche konprann, grandi e viv lafwa nou nan lavi chak jou. Se sa yo rele vivanjelizasyon.

Kounye a nou rive nan aperçu de leson ke nou pral gen pou nou etidye soti saba 5 oktòb la pou nou kapab rive 11 oktòb e leson sa li gen pou tit signe de sa divinite vèsè a memorize an nou twouve li nan Jan 11 vèsè 25, 26 Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Nan lang manman nou, Jésus di li, Mwen se rezireksyon ak lavi, moun ki kwè nan mwen menm si li mouri, li va viv. E pi tout moun ki viv ak kwè nan mwen pap janm mouri. Èske w kwè sa? Jan 11, soti vèsè 25 pou rive vèsè 26. Vèsè sa a montre idantite Jezi kòm sous lavi etènèl, enpòtans lafwa nan li. Leson 2 nan kesyonè sa a, li eksplore ki jan mirak Jezi yo montre divinite li ak ranfòse konpreyansyon nou sou misyon l. Lè nou gade evènman tankou miltiplikasyon pen yo, gerizon avèg la, ak rezirèksyon Laza, nou wè chak mirak sa yo se yon siy puisan de nati divin li. Malgre mirak sa yo, kèk moun chwazi pa kwè, sa ki fè nou reflechi sou danje enkredilite a. Leson sa a li baze sou plizyè pasaj biblik,

Jan 6. Jezi, lè l ap miltipliye pen pou nouri yon foul senk mil moun, prezante tèt li kòm nouvo Moyiz la. Raple pèp Jida delivrans yo soti ann Ejip. Mirak sa a montre tou ke li se pen lavi a ki satisfè bezwen espirityèl moun yo. Dezyèm ansèyman se gerizon avèg la ke nou twouve nan Jan 9. Evènman sa a montre ke soufrans pa toujou yon rezilta peche pèsonèl. Jezi revele glwa Bondye atravè gerizon, pandan avèg la ap grandi nan lafwa li, pandan otorite relijye yo ap vin pi avèg nan verite a. Twazyèm ansèyman se rezireksyon Laza ke nou twouve nan Jan 11. Lè Jezi resisite Laza, li pwouve pouvwa li sou lanmò epi li afime idantite divin li kòm rezireksyon ak lavi. Mirak sa a mete an avan espwa pou lavi etènèl pou sa ki kwè nan li. Lòt ansèyman, katriyèm ansèyman, se reyaksyon sou mirak yo. Malgre siy evidan divinite li, divès reyaksyon moun yo montre ke gen kèk nan yo ki pa chwazi kwè, sa ki mete an evidans lit ki genyen ant lafwa avèk enkredilite. Dènye ansèyman ke n ap twouve nan leson semèn sa a, se enpòtans lafwa. Mirak Jezi yo envite nou a yon lafwa aktif ki fè nou wè pi lwen pase atant ke nou genyen antanke moun, epi rekonèt Jezi kòm Pitit Bondye, Sovè ki pote lavi etènèl la. Sonje, Reyaksyon divès moun yo montre lit ant lafwa ak enkredilite. Chak mirak yo se yon envitasyon pou wè Jezi kiyès li ye vrèman, nou dwe veye sou prejije avèk atant nou yo ki ka fè nou rate verite divin nan. Enpòtans lafwa nan rekonesans Jezi kòm Pitit Bondye ak Sovè a. An konklizyon, mirak Jezi yo pa sèlman evènman ekstraòdinè, yo se revelasyon sou nati divin li. Yo envite nou a pratike yon lafwa aktif e reflechi. Lè nou wè Jezi kòm Pitit Bondye, Nou jwenn envitasyon e sa envite nou, sa mande nou pou nou reflechi sou repons n ap bay pawòl avèk aksyon li yo. Leson sa a montre ke menmsi gen kèk moun ki chwazi rejte siy sa yo, men, pou sa yo ki kwè, yo louvri chemen pou yon relasyon

Se te koudèy sou la leson de la semèn e leson ke nou tap fè aperçu de li apre midi an, se te la leson 2 ki gen pou titr Signe de sa divinite. Pou nou kapab konklu podcast sa a, nou ka toujou fè yon ti refleksyon sou pawòl Jezi nan Jan 11 soti vèsè 25 pou rive vèsè 26, Mwen se rezireksyon ak lavi, moun ki kwè nan mwen menm si li mouri li va viv. Mirak Jezi yo, tankou miltiplikasyon pen yo, gerizon avèg la, ak rezireksyon Laza, se temwanyaj pisans divinite li ak misyon li sou latè. Chak mirak envite nou a yon lafwa ki fò, ki depase limit imèn yo epi rekonèt Jezi kòm sous lavi etènèl. Se pou nou kontinye chèche kwè nan pouvwa ak lanmou Jezi, menm lè nou fè fas avèk dout e difikilte. Mirak sa yo pa sèlman evènman ekstraòdinè, yo se revelasyon sou nati divin li. Yo envite nou a pratike yon lafwa aktif e reflechi ki louvri chemen pou yon relasyon transfòmativ avèk Bondye. Kounye a, ann koube tèt nou pou nou kapab priye. Papa Bondye nou di w mèsi pou lanmou pou gras ou. Mèsi pou asistans ke w te ban nou nan kad rekapitilasyon avèk prezantasyon leson ke nap etidye pandan semèn nan. Nou mande w Senyè nan sajès ou nan lanmou w ke ou va akonpanye chakun de nou nan etid kotidyèn nou. Ou va beni nou, ou va pwoteje nou e ou va fè odela de nos merites et de nos esperances. Nou priye w nan paza nou men o non de ton fis Jezi, menn.